Mwen Miami mwen lakay menaj mwen m lakay baby so mwen vin Miami poum ka ale lopital you know nou sonje m te di nou m gen poum ale Miami so poum ale lopital hold on guys la yon ti jan fè nwa banm limen limyè la banm al limen limyè la so m fè klè vin nan do m li la nan. Yeah. Mwen lakay mennaj mwen. M lakay baby, baby. Mennaj mwen pat la se bon. M te oblije dòmi lakay baby poko mwen paske baby t al travay. Se l ap vini talè la yo. Nou sonje m te di nou mwen te gen pou m ale Miami wi. M te gen pou m ale Miami. M pral ba nou rezon ki fè ke mwen vin Miami. Mwen malad nan jenou. Lè mwen te konn jwe football, mwen te konn ap jwe football, lè konn ap jwe profesyon, an lay, pou profesyon, lè pa profesyonèl nan, pou Ayiti profesyonèl. Men m te konn ap jwe pou Ayiti tou. Mwen jwe pou seleksyon Ayi, m te konn jwe pou seleksyon Ayisyèn nan. So m pa jwe football ankò akoz de jenou m. Lè mwen te rete Miami, avan mwen t al rete Atlanta. So, lè mwen vin ret Miami, lè m te vin ret Miami, lè m te Miami. M te frape nan jenou an. Sa fè kèlk lane, pènenpòt, setan, setan konsa yo m kwè, depi m frape nan jenou. M ale lopital, yo fè x-ray pou mwen, yo fè radyografi pou mwen, yo di m pa gen anyen nan jenou m. E jenou an still ap nui m. So, e sa k fè mwen desann Miami pou m ka wè bon doktè yo bay sa yo. Paske Atlanta, depi, tankou ou konnen Etazini deja, depi ke. Assurance an pa telman kouvri bagay lan yap pran anpil bill pouw bay sa yo so so m tal lopital Atlanta and then lèm rive lopital Atlanta a yo fè m pa menm wè doktè non just nurse sa vle di si m te wè doktè a tap voye tap voye anpil bill ban mwen so lè mwen ale nan lopital Atlanta a So yo just yo just wè m te ale nan klinik avan li klinik lan transfere m nan yon lopital pou pou m te ka fè x-ray pou m te ka fè radyografi and then lè m ale lopital lan yo fè radyografi pou mwen tou lè 2 bò jenou m yo tankou nan sou kote nan dèyè nan lòt sou kote an and then nan mitan so and then yo di m pa gen anyen ladan l lè m ap gade radyografi an vre Zo nan pye m ok, yo pa kase, yo pa gen anyen, yo di m pa gen anyen nan jenou, yon bagay sa, but m ta renmen konnen ke si ke m pa gen anyen nan jenou m pou ki rezon lap still nwi m, tankou li pa fè m mal non, li just nwi m, banm montre nou ki kote map di nou an. Tankou ok, wè la, la nwi on ti jan bagay mwen la, Tankou la, sorry nou wè pye m blanch but m just ap montre nou. Tankou wè la, e la tankou m tap jwe football m te fon fo pa, la fèm mal but e pa la ok fèm mal nan, la ok se la k nwim nan you know. So lè yo lè yo fè radyografi an zo m ok, m pa wè anken zo vre ki fele paske m mete radyografi an sou laptop mwen, m ap gade zo an, m wè tout bagay ok vrèman vre but si tout ba si zo m nan pye m ok, Yo te se yo te ka maybe yo te ka ban mwen medikaman oubyen yo ban mwen whatever sa yap ban mwen an m pa konnen you know yo te ka ban mwen yon piki bagay sa yo whatever sa yo vle an so mwen vin Miami e poutèt sa m te di map Miami so e pa pou anyen e m gen lòt bagay map regle tou m vin Miami se pou m vini lopital chans pou mwen lè m ale lopital lan doktè lan fè tchekòp pou lestomak mwen guys waww. Wè pafwa ou konn sou 2 pyew ou malad ezak fè on moun ou sipoze tcheke doktè even though sou 2 pyew ou an sante ou ka gon bagay ok sim pat vini la miami mpa tap janm konnen ke mte konnen lestomak mwen kraze mwen pral ba nou deta lan mwen te konnen lestomak mwen kraze sak fè mwen te di sa lè mwen te konn ap jwe football ayiti. Mwen pran anpil kou la m yo. Wè la m yo, m pran anpil kou la. Lè m te konn ap jwe foutbòl. Ou konn sa k fè yo te konn ap ban m kou konsa? Paske depi yo wè m anfas yon gwo ekip, yo mete de moun make m. Yo met de moun, twa moun ap make m. Paske depi ou kite m chavire, m ap ba w gòl. Se rezon sa ki fè ke yo te konn ap ban m anpil kou. M pran anpil kou nan foutbòl lè mwen te Ayiti. So, ou konn tande pran kou, Dayè, a laj mwen te ye, m te gen 16 an, 17 an, 15 an, 16 an, 17 an, m ap jwi nan pami moun ki gen 20 an, 25 an, pou al nan 30 an. Sa vle di, lè moun sa yo pran m, yo chavire m. Yo chavire m atè. So, m te, m t al jwe Leyogàn. Lè m t Ayiti, m t al jwe Leyogàn. Gon ti fi ki te ban m yon kou nan je. M pran anpil kou nan foutbòl, guys. Si m di nou. Kounya m ap peye sa. E kounya m kòmanse ap peye sa. Antan m kòmanse ap antre nan laj, m ap peye sa. Tankou tout kou sa yo m te konn ap pran nan lestomak mwen an, m pa t janm te konn rale lestomak mwen paske m te timoun, m te sipoze rale lestomak mwen. Nou konnen foutbòl ayisyen nan kòman l ye, yo pa tèlman kè pou moun, lopital, bagay sa yo. Depi ou vin jwe pou yo, yo pa kè pou sa yo. So lè map pran kou tout kou map pran nan lestomak mwen yo konsa mwen pa janm rale mpa janm al lopital mpa janm rale gon kou mwen te pran mkwè mtap jwe anfas tigrès konsa oubyen anakawona youn nan ekip sa yo kite banm yon ti dam kite banm yon kou nan lestomak mwen guys so jou sa mpanse mouri sou tèren sa tèlman kou sa te fèm mal wè lèm fin jwe Map mache e kenbem kenbe lestomak mwen konsa e telman kou an fem mal m pa konnen si se kou sa m te pran an ki demonte lestomak mwen konsa senyè mwen konnen ke lestomak mwen pa bon senyè antan m al wè yon doktè like prive prive doktè yo so misye di m lestomak mwen pa bon e mwen konnen sa vre sak fè mwen di mwen konnen sa mwen t al lopital mwa pase yo mwen t ale lopital mwa pase yo Atlanta. Pou lestomak mwen paske lestomak mwen konn rete li fèm mal ou konn tande fèm mal m konn rete lestomak mwen fèm mal tankou genlè chak lè li arive lestomak mwen fèm mal men epa tou epa pou di konsa ke mwen pat pran sa an konsiderasyon non mwen te just like you know m gentan konn kòman peyi a fonksyone deja fòk ou gen yon bon asirans pou al lopital se pa sa yap voye bil tout 2000 dola ba ou 3000 4000 dola. Even though w pa wè doktè. Konsa Ayiti ye. E sa k fè fòk gen yon bon asirans pou w ale lopital. E sa k fè m te di ok, ban m pran asirans mwen dèn m ale lopital. So, paske And then, lè mwen, oh my gosh. Pafwa m konn rete m pa ka dòmi tèlman lestomak mwen fè m mal. Tèlman lestomak mwen fè m mal so se yè mwen wè doktè lan and then doktè a di m yo doktè a di m tout lam yo pa bon vre se pa manti vre guys m konn santi doulè lam yo vre m konn santi gwo doulè e sak fè mwa pase yo m t ale lopital lan m konn santi gwo doulè lam pati lestomak mwen lam konsa tèlman l konn fè m mal sak fè sa kou m pran konsa nan foutbòl lè m te konn ap jwe foutbòl m pran kou se rezon sa ki fè ke Mwen te oblije bay foutbòl yon ti jan vag, paske lay mwen te konn ap fè m mal, jenou an ap fè m mal, paske jenou an, lè w ap kouri, tankou lè m te konn ap kouri, li, li, li vin tankou yon bagay, kòman m ta di sa? M santi l cho, m santi, e pa tankou m manyen l li vin cho non, tankou zo kote m sot monte nan. talè an zo an on ti jan on ti pa anndan li genlè cho e sak fè mpa jwe football ankò mte oblije mdi you know what mpap jwe football ankò paske si map pede kouri sou li mwen ap anvlimen bagay lan plis mwen stop football mpa janm jwe football ankò mpa konn depi kilè mmank boul guys e mte konn jwe anpil you know. M te konn jwe anpil, m te konn jwe foutbòl a mò e sa se sa se rèv mwen pou m te ka jwe. E sa k fè mwen toujou di sa, rèv mwen se pou m te jwe foutbòl entènasyonal isi like pou m t ap jwe pwofesyonèl isi. E mwen te fèk vin isi m di ok mwen soti Ayiti just al lekòl e then jwe foutbòl. You know, m panse foutbòl Etazini a foutbòl Ayiti se menm bagay yo te e poutan e pa menm bagay. Nan sans ki fè mwen di sa. Tankou Isi, fòk ou fòk ou ap jwe, fòk ou ap jwe pou inivèsite, kolèj, pou yo ka, pou klèb ka wè w. But Ayiti li menm gen klèb, you know. Ou ka ap jwe pou klèb lan, ou ap jwe pou, pou, pou seleksyon, bagay sa yo. But isi, fòk ou jwe pou inivèsite, kolèj, you know. Si w pa jwe pou sa yo, yo p ap ka wè w. Paske pa gen klèb isi fasil konsa. You know pa gen club tankou ou just ale ou antre nan club bay sa ou wè yo wè w ou antre nan club bay sa nan so e pa pou di rèv mwen kache bay sa ou m plen talan you know mèsi Bondye m tou m di sa you know m di Bondye mèsi paske li met plizyè talan nan mwen menm ke m ka evolye you know se mwen menm ki pou mete yo deyò se pa moun ki pou chache l pou mwen se mwen ki pou met talan m deyò pou m evolye tout sa ke ki anndan m ke m pa konnen. M pa t janm konnen si m te konn ap fè tiktok pou tout moun sa yo mwen menm. M pa t janm konnen ke si m t ap kanpe devan yon kamera pou m ap pale ansanm avè nou, you know. But m ok, m ap ok guys so, m pral nan tretman pou lestomak mwen, m pral pran tretman pou lestomak mwen, medikaman, bay sa pou sa pou m good, you know. But. Pou moman la, estomak mwen pa ok. E pa tankou, e li pa gen anyen ki grav. E just fwape m fwape twòp yo. M pa t konn ale lopital yo. M pa t konn manyen. Paske depi w fwape nan pati la w, paske la w, se tankou se kò w li ye. E tankou se yo k dirije, like, ki fè kò a fonksyone. Depi la w pa ok, sa vle di kò a pa fonksyone byen. E pa pou di konsa ke m gen yon pwoblèm non guys, but depi w fwape la, ou konn wè lè timoun, ou konn wè lè yon bebe Lestomak li tonbe right. Lestomak bebe a tonbe sak pase? Li pa ka manje, lap vomi, li pa santi bay sa yo. Enben menm jan pou yon granmoun tou, depi ou wè ou frape twòp nan lestomak, but e sam pa ka konprann, kòman fè se kounya la lestomak yo ap anvayi m? Paske m pa konnen si se paske m gen yon t avanse nan laj, this that, e paske m pat pran swen, m pat pran sa yo. like m pa t tèlman pran sa byen pi bonè tou but se pa fòt mwen you know se pa fòt mwen m ap di mèsi avèk tout moun ki new sou channel mwen an so pa bliye like, comment, share video an and then more video ap vini paske m Miami ap gen anpil bagay m pral vlog m pral sòti m pral m pral m pral nan mall you know bye love you.